Haiti sa kap fèt eske nou branche nap bouje Jamesy sen lakay la nèg china a mesye ret branche le chiffonye kap pale avèw la m pa konn sou li bibou men m renmen fè sa e gon yon ti istwa yon parabòl byen antandi ke jezi te bay m pa chonje ki kote egzakteman but e parabòl nèg ki bati mezon sou sab la avèk nèg ki bati mezon sou wòk la sa vle di sou wòch la ok. Gen 2 leson ke men mwen tire nan parabòl sa a, leson de vi ok ki ka itil nou, mwen panse ki itil mwen menm nan vi pa m, e mwen panse ki ka itil ou tou, e m pral pataje yo ansanm avè w, la reman ke w ap aplike yo deja nan vi w, si wi, tout mes felisitasyon, men sinon m ta konseye w tande yo epi aplike yo ok. Bon, parabòl lan, son parabòl kote ke Jezi te fin pale, epi lap di moun yo kòm si lò tande paròl la, epi ou tande sa l di an epi w aplike l, ou konn kon moun ki bati mezon sou wòk, epi move van vini, men l pa kraze kay la, kay la toujou rete entak. Tandi ke lò w pa tande l, sa vle di, anfen, ou tande l men w pa aji, sa vin fè ke ou son moun konk yon moun ki bati mezon sou le sab, lè move van vini, move tan epi yo kraze kay la ou bote l ale epi ou lan ou lan benyen chen ou lan kriye ok donk gen 2 leson ke men mwen tire ladan bon m panse gen dwa gen plizyè leson men m gen 2 e ke m tire ke men m eseye otan ke fè se pou ke m aplike yo lan vi pa m e m pral pataje yo avè w la nan ti videyo sa ok e tou pwofite swiv e abone avèk chanèl youtube nou an. Se si wap gade video sa sou Red Branche, si se sou Facebook wap gade l like ti video an ok epi share li avèk 2 3 zanmi pwobableman lè w fin gade video a oubyen depi kounye a ou ka kòmanse share li ok paske m pral ba nou 2 bèl ti pawòl men sak pase premyè leson an se ke lè w tande se pou aplike. Ou pran sanw ou tande, ou pran sanw pou konprann, enben pa rete la sèlman pou rete tande sèlman, men se aji, se aksyon k konte. Ou ka fè tout vi w ap li liv, w ap gad videyo, ou pral nan konferans, ou pral sesi, ou pral sela, w ap pale avèk moun ki fè siksè, y ap di w, yo vide tout vant yo ba ou, yo di w men tout sekrè, men tout sa yo fè ki fè mennen yo kote yo ye jodi an, epi men si ou menm ou pa fè yon bout aksyon, Lè map pale w kòmsi wap aji nan sans wap fin tande sa moun nan di w epi wap ale w egzekite sa l di w lan men pa gen anyen kap rive pou w wap toujou nan menm kote w ye an ok ou pap avanse vrèman nan vi an donk son prensip de vi l ye lè w fin tande son prensip de sajès li ye lè w fin tande pou w aji sa vle di dan zon premye tan pran sans ou pou tande pou w konprann ok si w pa konprann poze kesyon men dan ze segontan. Aji sou sa w fin aprann lan. Aji sou li, pa rete ap gade. Pa rete la ap analize, fè yon pakèt bann analiz, sèten fwa ki vin paralize w, ki fè w pa ka aji. Men menm de nati m se yon moun kòmsi, gen moun ki di non fò w sible sa w ap fè a avan ke ou tire. Men menm m se yon nèg m tire avan apre sa m sible. Ok si m tire m bon m bon si m pa bon tou m fè korije o fi a mezi map tire map korije epi m ka rive anvan w letan w menm wap sible wap blablabla bon depi m komanse tire a ou menm kè w sote w kouri ok donk e baay la se konsa l ye m pa di kòmsi sible a avan kòmsi vrèman prepare fè tout plan fè tout analiz avan ke w rantre nan yon pwojè se yon move bagay men menm pèsonèlman m pa pral rantre nan yon pwojè tèt bese tou non. Men, m pran desizyon rapid. Sa vle di ke m gade, m analize, plop, plop, plop, epi sa m ap fè, m fè l. Donk, men lesansyèl, ke w pran tan pou w byen analize, pou w aji, oubyen w se yon moun menm jan avè m kòmsi ki cho, koul cho l kwit, men lesansyèl sè ke lè w fin tande, fò w aji. Sa e premyè leson an. Dezyèm bagay, sè ke gen anpil moun pwobableman ki pa pase avèk analiz sa a. E Jezi klè. Wap wè ke lan vi sa, mechan kou bon, malè rive yo. Hum. Sa m di w lan se yon bagay ou konnen wi, men ou gen dwa pat prete atansyon avè l. Lan vi sa, lan mond sa nap viv lan la, mechan kou bon, malè rive yo. Malè rive moun ki bon an, malè rive moun ki mechan an. Donk wap wè zanmi an ki te bati kay li sou wòk lan. Move tan rive sou li. E sa k bati mezon sou sab la tou ki pa t tande an, ki tande a men ki pa aji an, eben, entanperi rive sou li tou. Donk, entanperi an sa l reprezante? Li reprezante malè. Ok? Move bagay ki te ka rive ou byen evenman. Ok? Yon evenman fache, yon evenman ou bagay ou pa t atann epi britsoukou epi li rive sou ou. Men kounye an la, si w gen de bòn baz, Ou te ranje kabann ou byen, men sa pap deranje w, w ap pase move moman yo san two gran difikilte epi w ap kanpe solid. Men, si w pa t ranje kabann ou, enben move van l ap raze w. Men, sa m konprann, se ke malè a se pa a mechan an sèlman li rive, oubyen moun ki fè tèt di an, li rive moun ki saj lan tou, moun k ap sèvi Bondye an tou. moun ki aplike prensip yo tou. Ok. Evenman, sitiyasyon rive tout moun an jeneral, depi n sou tè solèy. Donk depi w konprann prensip sa yo, menm se 2 prensip sa yo ke m arive konprann nan parabòl la, ke m tyen a kè, e m pataje yo avè w la jodi a. Donk kounye a kesyon pa m pou ou, èske lè w fin tande m la a, ou pral, m pa konnen. Analize sa m di w lan ki s on bon bagay. Ok. Men lè w fin analize l, èske w pral aji sou li? Oubyen èske w fin tande la epi w menm ou di, a, sa misye di a enteresan wi, epi w menm ou pral aji sou li? Ki sa w genyen la a ou t ap tande depi byen lontan y ap di w fè sa, fè sa, l ap bon pou ou? Fè l, l ap bon pou ou. Ou menm ou konsyan, ou di wi, s on bagay k ap bon pou mwen men m ap pede mete l la a demen m a fè l, demen m a fè l, demen m a fè l epi jiska mètnan jodi a m ap pale avè w la ou poko janm fè l. Men sispann fè tèt di frè pam, paske jodi an ou gen dwa panse ke ou bon, men frè pam, m ka di w sa, winter is coming. Sa vle di move moman yo, yo gen pou yo rive sou ou kanmèm. Sa vle di ranje kabann ou, paske w ap pran frap. Ok, keseswa mwen menm k ap pale avè w la, kèlkeswa moun nan, depi l ap viv isiba sou tè sa a, l ap pran frap. Donk, si ou menm ou pa ranje kabann ou pa korije kay ou, enben lè frap la rive sou ou l ap di pou ou. Ou pap ka kenbe. L ap baleye ou. L ap raze ou. Sispann mete bagay yo a de men. Depi jodi an menm, kòmanse aji. Pa fè tèt di. Kòmansè. Epi tou ti parabòl sa a, m pa sure ki kote li egzakteman but e ou ka just Google li, e parabòl e moun ki te bati mezon sou wòch lan, bagay sa w pa, bon Jezi k di l, ok. M ap eseye nan deskripsyon ti videyo a, m ap eseye mete chapit lan kote li an egzakteman, ok. M ta konseye w al li l tou, ok, al li ti parabòl la. Pwobableman ou pral ou pral tire dot leson ladan l, men m ba w de leson sa yo ke menm mwen tire e m panse k ap sèvi w, ok. M ta renmen men men m fè tout efò m aplike yo nan vi m, m pa pafè, ok, m fè erè tou. Ok donk se u menm bon sim ta di ou a fòw tap kwèm tou e amon kota kwè nan tonton nan tonton nwèl donk e nou tout se u menm nou tout fè erè men otan ke fè se pe an nou eseye aji jan nou dwe aji yo pou nou ale nan bòn vwa nan vwa dwat la ok paske gen trè pe de moun ki fè wout sa men se wout sa kap mennen yon kote kap mennen yon bon kote. Mèsi dèske w te tande m. Swiv Ret Branche sou Facebook, sou Twitter, sou YouTube, sou Instagram, epi ret branche.